Bonjour frèm ak sèm yo kòman nou ye bondye beni nou mwen salye nou nan non jezi ki gen tout pouvwa ankò byen vini sou chanèl pa nou an se sè nou ankò Darline ki retounen nan kay la nan videyo sa nou pral wè kèk bagay ki se refleksyon. Gen moun mwen konn tande k ap di ke satan nan tèt yo, nan kè yo, oubyen pafwa yo konn ap lapriyè, pastè yo konn di yo, di satan anba pye m, frape pye w atè, di satan m mete w anba pye m. Si w te konn repete grenn pawòl sa, pa repete l ankò. Ou pral mande m kòman pou w pa ta di satan anba pye w. Mwen pral fè w wè kèk rezon kote ke lè wap lapriyè ou pa dwè di satan anba pye nan. Ou gen twòp bèl pawòl pou di, ou se yon moun beni. Vin pran ti chèz ou chita pou m di w poukisa ou pa dwe fè sa. Ann kòmanse. Premyeman, satan pa gen pouvwa pou l andedan w, pou l nan tèt ou, e pou l menm ta anba pye w. Pa bliye satan se espri li ye. Yo bay non satan. Men vrè non l se Lucifer. Anj de limyè. E bib la di ke anj de limyè ki se Lucifer se te mizisyen, se te bon zanmi Bondye. Ann pran egzanp ankò. Lucifer ki vin devni Satan, pa bliye li se te bra dwat Bondye, jan Bib la di. Men se anbisyon egoyis ki fè li menm Bondye detache l avèk li. Men pakontre, li gen pouvwa. Tout sa Bondye ba ou, li pa janm retire l, li kite l nan ou. Se ou menm ki konnen kòman w ap sèvi avèk li. Lè Satan pral atake Jòb, se te Bondye k bay pèmisyon. Bondye bay Satan pèmisyon pou l pran tout byen Jòb, pitit Jòb, menm lage maladi sou Jòb. Men lavi Jòb pou l te respekte l. Bondye te di l, Atansyon avèk lavi li. Mwen vin di w jodi a, gen kèk bagay Bondye kite rive w, se paske Bondye vle epi Satan egzekite. Travay li. Ann kòmanse. Premye bagay ou dwe konnen. Satan an pa nan ou. Li pa anndan ou. Men se ou k pral met satan andedan ou. Satan gen pouvwa pou l pale nan zòrèy ou. Lè l pale nan zòrèy ou, kounye a la se ou ki konnen èske ou pral obeyi l a sa ke li di nan zòrèy ou. Pa bliye, Jezi te di Simon, Atansyon! Satan otou de nou. Sa vle di, li otou de nou, li pa nan ou. Lè yon bagay otou de ou, l ap vire ou. Li ka pale ou tande, konsa tou ka inyore l, paske se vire l ap vire, li pa nan ou. Men se ou k pral mete l anndan ou. Si egzanp ke li pale avè ou. Pandan l pale avè ou menm ou gen pouvwa, ou gen fòs pou w rechasa sa l di w la ki se ou gen pouvwa pou w di bon m pa fè sa, m pa vle sa w di m nan. E pou w repouse l avèk sa li di w la, ou menm ou priye, ou di gade w konn sa k pase, apati de jodi Panse sa ki nan tèt mwen an, mwen rache ou, mwen jete ou lwen de mwen, o non de Jezi. Ou pa gen dwa janm pote fri nan vi m. La, ou rechasa sa li di w la, ki se ou repouse li, li pa gen pouvwa pou l vin fè ou sa li te di w fè a. Men imedyatman, li pale nan zòrèy ou, ou tande l. ou obeyi avèk sa li di w la, la, kounye a la, li ye nan ou. Li penetre nan ou. Lè m di w l penetre nan ou, li anime w. Gen moun ki konn di Satan danse nan tèt tete l. Yon imen Satan pa ka danse nan tèt li. Satan anime l. Se pou de rezon ou konn wè yon kote anpil moun gen movèzespri. Movèzespri a ki Pilye moun ka genyen l, paske li menm kote li a, li anime moun nan. Li anime moun nan pou l fè l fè de bagay ke li vle l fè. Men si se yon moun ki an Jezi Kris, li pap ka anime l, paske fòs ki nan moun nan pli fò ke fòs pa l la. Byen tande sa m di w la. Si se yon moun ki nan Jezi Kris. Paske, depi ou pa nan Jezi Kris, l, ou menm ou se moun pa l, li ka anime w a nenpòt kèl moman. La, ou menm ki konn ap di Satan anba pye m, non, Satan pa anba pye ou. Li p ap janm anba pye ou. Okontrè, depi ou bay twou vid, l ap anndan ou, l ap nan lespri ou, l ap nan panse ou, l ap anime ou a nenpòt kèl moman paske ou se yon enstriman pou li. Men, Bondye pa t voye yo pou enstriman Satan Ledyab. A Tande. Lè ou se kretyen, gen de bagay ki antre nan lespri w, ou tande k ap pale nan lespri w. Ou pa sipoze asepte l ni obeyi l. Imedyatteman ou asepte l, ou obeyi l, la a Satan pral itilize w. La a se ou ki bay twou vid pou l antre. Anplis, Satan pa janm fè ou fè anyen san pwòp volonte w. Ou konn poukisa? Paske l konnen si ou fè yon bagay san volonte w, l ap gen gwo jijman. Li bat pou w gen volonte w, ou mete tout ou menm ladan l, epi li itilize w. Men apre l fin itilize w, ou pral regrèt, paske se li menm k alime w pou w fè sa w pral fè a. Men imedyatteman ou fin fè sa, Li vle w fè a, l ap retire l bò kote w, l ap dezanime w, kounye a la sans ou pral sou ou, ou pral regrèt sa ou fè a. Se la ou dwe pridan, pa kite èdmi an itilize w, e avan l itilize w, li pale avèk ou. Se ou k pral deside èske w asepte. Èske ou asepte avèk sa li di w lan? Ann pran egzanp. Ou dim ou se kretyen, ou nan mari moun, ou nan madanm moun. Eske w panse ou ka di Satan anba pye w? Non. Li nan lespri w, li nan panse w. Ou se kretyen, ou nan tout tripotay. Fò w lage yon bagay, olye ou pale a fò w la, ou rele yon lòt moun ou pale l mal. Ou kritike l, chouchouchouchouchouchouchouchou. Eske w lè w ap lapriyè ou pral di m sa t anba pye w? Non li pa anba pye w. Paske ak lang ou, w ap detui moun. Li nan lang ou. Li nan panse w. Twazyèm bagay, eske lè ou di m ou se kretyen. Paske ou se moun legliz, ou di yon moun ki met pantalon, ki mete bijou, ki mete fo cheve, li pa pou Bondye, li pou dyab la. Men ou menm, ou pa mete ni fo cheve, ni bijou, ni pantalon, ou nan plase, ou nan mari moun, ou nan adiltè, ou nan fonikasyon, ou nan pale moun mal, ou nan achte kredi ou pap peye, nenpòt moun ka dwe men fòw konnen ou dwe pou pou peye, moman ka ap poko rive men toujou pale avèk moun nan map peye, ou pap peye, wap prete ou pap remèt. Ou pap remèt la ou pral dim ou se kretyen. Non. Ou pa kretyen. Ou se yon moun k al legliz e ou anime pa movè zespri. Lè ou se kretyen, gen de bagay ou p ap asepte. Pa bliye Bondye ban nou dis kòmandman. Lèzòm ban nou relijyon. Relijyon pa vyen de Dye. Gen anpil moun ki gwo pastè, gwo evèk anndan legliz, evanjelis. Mande yo diskòbòdman, yo pa konnen l. Gen moun ki fè tout tan l anndan legliz, dam misyonè, li nan tout misyon. Mande l diskòmòdman, l ap bege sou ou. Ebyen, Mon frè, ma sè, ann vin aprann Dis Kòmandman. E nan Dis Kòmandman, ou pral wè èske ou se yon moun ki fè volonte Bondye oubyen èske ou se yon moun ki obeyi avèk movèzespri. Ann ale. Kisa Bondye di nan Dis Kòmandman? N ap note yo youn apre lòt. Se kreyòl, lang manman ou ak lang papa ou pale. M kwè ou konnen l Trè byen. Bondye di, Piga nou adore lòt bondye, se li menm sèlman nou dwe adore. Premye kòmandman. Piga nou adore estati. Egzanp, gen moun ki konn gen Manman Mari, moun ki konn gen Sen Jozèf, pòtre Jezi lakay yo, yo mete pou y ap priye, Bondye di non. Dezyèm kòmandman an di non, li entèdi, Bondye se yon Bondye jalou, sispann adore imaj. Twazyèm kòmandman, Bondye di Piga nou pran non l anven. Pinga nou pran non l mal. Egzanp, Moun ki konn ap fè aksyon yo pou yo jistifye tèt yo, yo di devan Bondye, epi poutan w fè l ou koupab. La Bondye ap pini w, ou pa dwe pran non Bondye anven. Twazyèm kòmandman. Byen pran tan tand sans yo, tande yo. Si w gen yon moun ki pa konn li, men eseye fè l tande videyo sa pou l aprann dis kòmandman. Katriyèm kòmandman, Bondye di, Jou repo a, toujou chonje jou repo a pou nou mete l apa pou li. Gen moun ki pral di, Nou tonbe nan Ansyen Testaman, nou nan Nouvo Testaman. Oh yeah men pa bliye Jezi ki se modèl ou li te obeyi e asèpte jou repo a. Se vre l te travay ladan l men se byen l te fè. Nan tan lontan moun pat konn fè byen men lè Jezi vini li fè ou konnen ou ka tou fè byen nan jou repo a men nan tan lontan yo pat konn fè anyen menm. nan ansyen testaman men nan nouvo testaman Bondye fèw konnen ke ou ka fè byen si yon moun grangou ka bal manje sil malad si ou gen si ou son doktè yo ka geril ou ka bal swen si se ou menm ki la ki pou ou ede yon moun nan saba ou sipoze edel men ou dwe pran yon jou de repo pa bliye Jezi Bondye nou an li travay 6 jou li repoze setyèm jou. Li fè tout bagay li, epi l wè yo bon nan sizyèm jou, epi setyèm jou li repoze. Se pa ou menm ki imen ki pral di m paske w al legliz jou dimanch, jou katriyèm kòmandman li pa egziste pou ou. Wi li egziste paske w pa obeyi l. Senkyèm kòmandman, men sa l di. Senkyèm kòmandman an, Respekte manman nou ak papa nou pou n ka viv lontan nan peyi Senyè a Bondye a ban nou an. Sizyèm kòmandman Note yo, Pinga nou touye Setyèm kòmandman Pinga nou fè adiltè Uityèm kòmandman Pinga nou pran sa ki pa pou nou, sa vle di pa vòlè Nevyèm kòmandman Pinga nou bay manti sou frè parèy nou. Dizyèm kòmandman, Pinga nou pote lanvi sou sa ki pa pou nou, sou bagay frè nou, sa ki apati avèk frè nou, kay li, madanm li, bèf li, bourik li, tout sa ki apatyen pou frè parèy nou. Oken lòt bagay ki pou frè parèy nou, nou pa dwe pote lanvi sou li. Konbyen moun ki anndan legliz ki kraze yon frè a yon lòt, men nou pa met pantalon, nou pa met bijou? Konbyen moun ki anndan legliz ki pa konn egzistans manman l, men nou pa met pantalon, nou pa met bijou? Konbyen moun ki bay manti pou ti krik ti krak e menm pran sa frè a frè pal la genyen humm mwen vin di nou nan videyo sa pa gen moun kap sove paske yo konn al legliz paske yo konn priye paske yo son evèk pastè paske yo konn preche paske yo konn geri moun men nap sove pa la gras. Se la mwen te vle rive avèk nou. Lè n ap di Satan anba pye nou, non, Satan pa anba pye nou. Satan, li otou de nou, men se ou menm ki pral obeyi l, e pandan w obeyi l, la l ap antre e l anime w. Se pa tout bagay ke ki nan lavi w ki vyen de Dye. Gen de bagay nou wè k ap pase nou, lè w se kretyen menm si w pa kretyen, Bondye tande tout moun, paske nou se pou li. Gen de bagay kap pase ou sipoze priye, gen yon lapriyè kle ou dwe fè. Jeyova, Bondye mèt mwen, Papa m ki nan syèl la, ou se tout sa m genyen, ou se fòs mwen, ou se doktè mwen, reprezantan mwen, ou se avoka mwen. Tanpri Jeyova, sa, pwoblèm ki nan vi m nan, kap trakase m nan, Si se pa ou menm ki mete l, si se pa ou menm ki vle l, retire l nan mwen e mete pwojè w yo nan lavi m. E ou fin fè lapriyè sa, Senyè, mèsi. Mèsi anpil paske ou fè m gras, ou tande m. Toujou lapriyè pou mande Bondye retire dout nan ou. Avèk dout ou pa ka pwogrese spirityèlman, materyèlman. Mande Bondye fè m gras. Retire tout dout ki nan mwen. Elwanye yo lwen de mwen. E ke pwojè w renye sou lavi mwen. Toujou lapriyè mande Bondye gras. Padone w de peche ke ou fè ou pa konnen. Paske gen bagay ke nou fè nou pa rann kont. Mande Bondye padon pou peche ou yo fèt ou. Pa gen moun ki pafè devan Bondye, nou tout se pechè. E pa paske wal legliz, yon lòt pale pou gadel mal, pou wèl se dyab non. Nou tout nou se pechè. Pa gen moun ki pafè sou latè. Aprann konnen ou son imen, se avèk labou ou fèt, ou se yon labou, nou se pousyè tè. Yonn pa pi bon ke lòt Kit ou te konn al legliz, kit ou pa konn ale, kit ou te yon pastè, kit ou te yon dyak, kit ou te yon madanm, dam misyonè, yon moun ki pa janm al legliz pa panse w pi byen pase l. Ou ni w pi bon pase l. A bon antandè salut. Se te yon plezi pou m te avèk nou. Bondye beni w. I love you.